Maron sak sou ou la yo jènjan ti jènjan ki soti nan kapital la pat bay sa ankò kabaret nan jou la la si w te eklere vre e nan kapital la w te soti ou pa tap mete l nan jou Mwen se linèt mwen k nan zye m Se vè ou pote se pa yon fantezi liye?
Non se pa yon fantezi non Ou wè l sanble ak yon fantezi?
Non m pa di sa mwen Son kas son kas li ye avè avè avèk ou map pale avè w son kas li ye. Oh ok. Son kas. Patricia èske ou konnen w son bèl moun? Èske w konn sa? Filtè. Se pa se filtè. Èske ou konnen sepandan ke e skandal relasyon w lan tout ou ki fè ke ou tounen sou rezo a epi moun ap pale de ou? Èske w konnen se yon bèl bagay pou w vle tounen e sou rezo sosyal la pou w ap bay konsèy pou w ap mete. M ap bay konsèy? M konn bay konsèy mwen menm? Ki konsèy m konn bay la? Sa misye sa ap di la a? Yeah, sa se m wè w vin rive nan etap kote ke w chwazi ap bay konsèy avèk relasyon nou an. Ki kote m bay konsèy la mesye? M pa janm bay konsèy non mwen menm. Se ti bagay trip m vin fè la a wi. M pa yon bay konsèy non mwen.

Boston hola nou pa gen fanm ditou kote pa gen fanm boston rete.
Boston an pa gen problèm fanm.
Epi nou san fanm kijan fè nou san fanm menm. Bon m pa konnen. M pa konnen si m pa konnen pou m pa konnen pou. Bon m pa konn pou nou an. M pa konn pou nou an. E si w te ban m bò kote m menm m t ap di m sa te fon. Sak fè sa a?
O, yon bèl fanm tankou w, ki vrèman standard tankou w, ki gason ki pa ta ka renmen l.
Mwen menm m pral desann Ayiti m konbe sou spyòt.

Pase sispèk la la la. Pase nèg pòtoprens konn koze. Depi w pale nan ki andeyò soti ayiti. Pale byen nan ki andeyò soti. Pase pawòl sa w ap bay la la. M soti nan tout depatman.
Pale byen. Moun ki bò manman w ye?

Ou pa fouti nèg potoprens. E mwen k di w sa. Nèg potoprens aslè. Ou pa wè yon ti flannè potoprens ki grandi ki grandi delma la kap pale la. E ou pa wè refleksyon ti yon ti moun ki grandi yon ti jèn jèn ki grandi delma. Ki leve ki leve potoprens. Nèg delma. Ou pa wè refleksyon l. Ou pa tande l. Ou pa te ka tande l. Ou pa te ka tande l. Wap manje k bon konsa. Pas pou se pas Si w te nèg okap Nèg okap yo konn konn pale Ou te nèg okap Ou te nèg okap ou te ka di Ou te konprann Gen nèg jeremi tou ki bon Ou konprann Menm lè yo gendwa gen lòt defo men Nèg sa yo konn konn pale Mwen m pa konprann sa wap di la Sa distraktè Mete nèg okay nan lavi w Mete nèg okay nan lavi m E kòmè pòtoprens ou fèt.

Yo di m fout ou atè.
Kwè m merite sa.
E moun yo ki di sa. Moun yo di fout ou atè. Mwen al vwa pale sa m fè yon misyon ansanm avè w. Sa w di? Se m ba w kote m fè yon emisyon ansanm. Emisyon?
Kisa w ta pral di nan emisyon an? Volonbè ba w yo pral pale nan emisyon? Sa w ta pral di nan emisyon sa? Kisa w ta pral di nan emisyon sa? Se, non m poze w kesyon, sa w ta pral di nan emisyon sa? Bèbè se. Ou ta pa ka bèbè li bezwen pale nan emisyon. Bon ki, ki koze sa? Kisa w ta pral di nan emisyon sa la menm? Hein? W ap pale la m pa konprann anyen. Kisa w ta pral di nan emisyon sa? Se yon ti kesyon m poze w. Mwen fout ou atè. Moun yo di fout ou atè.
Abone kit m atè m anlè m la kanmèm. Hein?

Pierre Claude sot okay.
Ou non lòt pawòl la, ou poze m yon lòt kesyon la. Mwen di ou moun nan di yon bagay ki pa sa, m korije, m di l m pa fèt okay. Kounye a w ap mande m, w ap chache ti pawòl pou w met lan bouch mwen. Kiyès ki di w m di w fèm okay gen yon bagay? M di w m pa fèt okay! Banm anbe ale non. Menm lò moun kap rele.